M te dil, m di li map redil ankò le swa se meyè moman pou fon ti fanm damou man. Keseswa w te renmen avèl deja oubyen w potko renmen ansanm avèl m pral baw 4 grenn mesaj bòn nwi la, yow m garanti w menm ou menm wap sezi wè e bagay ou poko janm tande nan viw frè. Bon n konn sak king love la deja mesye, sin gen kesyon kontinye poze map reponn nou epi sin gon bagay sekrè al DM mwen sou Instagram kounya mesye san pale anpil nap pase a premye mesaj la byen rapid ou ka dil. Bòn nwi beb. M pral dòmi, men m kite yon ti moso nan lespri m avè w. Pa etone si m parèt nan rèv ou, epi pa bliye di m bonjou lè w reveye ok. Bay. Yow, ou wè grenn pawòl sa a menn, poukisa l mache? Non sèlman w met ti fanm nan an atant pou demen maten menn, pase w di l pa bliye di w bonjou lòske l leve menn, e jan w di a se kòmsi m ta di w gon bagay enpòtan pou w di l demen maten e li menm l ap ret tann kisa ke ou menm ou pral di l la frè. Yow e plis ou ajoute sou pawòl la ke w se sèl nèg ki okipe perimèt li menm lòske w pa la menn li toujou panse avè w ou kite l espwa avè l etc lè w fè jan de bagay sa yo frè e konnen w pa konn ki pwisans yo gen nan game nan e menn e sak fè m toujou di n sa mesye se vayb inovasyon Tet nou pot bawo menn bagay sa m poko janm tande m wè gon seri de nèg ki toujou ap pran pòz sesi sela baay yow ou menm ki pa vle kwè sa e biznis paw menn konn sal ye deja depi w di king love nan game sa nou konnen son papa n ye frè. Dezyèm pawòl la pi rapid ou ka dil. M konnen avan w fèmen zyew se sou mwen wap reflechi. Ou pa bezwen goumen ak santiman be, jis kite l antre. epi domi byen na pale demen. Baz, e pa pil pawòl ki enpòtan pou voye non menn, otomatikman ke ou just di yon ti pawòl ki senp konsa, ki trè pwisan an menm tan menn, ki ka antre poul pike kè fanm nan baz, yow m pap baw manti se sak montre ke ou son nèg ki gen anpil kapasite nan game nan frè, ou menm ki kwè nan inovasyon update sa yo ke nap pot ba ou la, vibe 100 pou 100 mal alpha sa yo, ekri update nan kòmantè yo kounya poun fèm santi n ansanm avèm mesye ekri update. Kounya la ou menm ki rive la nan pati video sa. Paske yow, pandan yon pil nèg krebete deyò ap chèche pil pawòl zorat bay beta pou yo voye bay fanm menn, konprann pou yo ka fè fanm nan santi l dous, santi l alèz, konprann pou yo fè zòrèy li dous, ou menm menm ou just ap itilize yon seri de vayb san pou san mal alfa pou ka fè fanm nan panse avè w pito menn pou w ka fè l domine de ou se sak pi enpòtan e pa fèl santil byen ni fèl santil alèz se fèl domine frè m di n sa deja mesye game alpha pa nan dous game alpha pa nan alèz game alpha pa nan nòmal game alpha se domine l ye frè otomatikman ke w son nèg ki kwè nan fè zòrèy alèz sèlman yow wap sezi wè wap bouke fè zero epi nèg kap make pwen an janm di w la baz kap domine a nèg kap fè reflechi a nèg kap Fè sèvo panse a. Yow se li kap make pwen frè. Sitou pawòl sa m sot baw la a baz li gon psikoloji ki trè fò ladann kote ke w di fanm nan ou konnen lap reflechi ansanm avèw avan l dòmi menm lè e pa avèw li tap reflechi vre yon bagay konsa otomatikman ke w dil yow li gon enpak ke l fè ki nan enterè w frè, paske yow lè sa l pral pran le tan pou l reflechi ansanm avè w vre avan l dòmi men, son bagay li pap janm ka konprann nan game nan konprann, paske w son nèg kòm etan mal alfa baz, ou pa mande l si lap pansa avè w, ou jòs afime ke lap pansa avè w men, paske yow alfa pa konn mande frè, alfa jòs konstate epi li. Afime sa l wè a menn e konsa gem nan ye frè. Twazyèm pawòl la pi rapid m pap baw manti sa se ti prefere m se li menm m pi renmen nan gem nan pou m itilize pou m krake sèvèl ti nana yo menn sèke ou ka di Si w te konn sa m ap imajine la ou t ap gen anpil difikilte pou dòmi men m konnen w bezwen repo pou demen so bòn nwi n a fè deba aprè. Yow yow yow mesye. Aprè la, aprè nèg kap swiv King Love ki pou gen jan de pawòl sa yo, ki pou gen jan de may frape, krake sèvo sa yo, dim kibò ankò man, map redil ankò mesye, ekri update nan kòmantè yo pou mwen man, yow, m di n sa mesye, paske yow, konbyen fwa m di n sa man, se pou n toujou kòmante anba videyo a, pataje videyo a baz, pataje l, paske baz. M gen lòt pawòl ki pi anraje la toujou wi menn, ou konprann? Ou wè la a, ou just montre fanm nan w se yon nèg ki gen imajinasyon menn, ou wè sa m di w la? E w kite yon mistè nan may li pou demen si Dye ve, kote w di l, si l te konn ak kisa w ap imajine la, si l te konn ak kisa w ap panse la baz, li pa t ap ka dòmi aswè a, li pral panse, li pral di, kèèt, kisa misye ap di konsa k pa t ap ka fè m dòmi an, k t ap ka fè m pa ka dòmi an, bagay sa yo menn, yow, li pral panse menn, li pral imajine tout bagay sa yo, e otomatikman. Mwen ke lap panse avèw konsa. Se damou fanm nan ap plis damou frè e konsa gen malfa ye mesye n konn sal ye deja gen lòt bèl pawòl toujou janm di nan menn men m paka bay tout bagay yo nan video a la nèt mesye yow m gen nenpòt 5 pawòl la ankò wi men non ou menm ki entèrese avèk plis pawòl malè toujou pou krake mond sa wap gade a la pou metel chita nan 2 pla men w kòm etan mal alfa liv sa wap gade a la ki rele medikaman tout fanm 100 pousan mayvlizmo a e pou sa l egziste baz m pap baw manti sa se med Kim nan sa se dominatè pa ekselans. Ou menm ki enterese pou achte l, si w gen PayPal oubyen kat de kredi, link lan nan tèt ti kòmantè oubyen nan deskripsyon videyo a. Al klike sou li kounya pou w ka al pran pa w la byen rapid man. Si se Ayiti oubyen Sendomeng ou pa gen ni PayPal ni kat de kredi baz, gade sou ekran la w ap wè yon nimewo telefòn ekri m sou WhatsApp di m se liv la w bezwen m ap jere w alèz alèz san presyon. Dayè n konn sa l ye deja, n ap toujou rete 100 pousan Malalfa rèd nègre.